So, kelke swa moun ki dèyè paj sa, m pa konn kiyès ou ye. M pa bezwen konn kiyès ou ye tou. Paske m panse relasyon m gen avèk ou an, si nou te konn youn lòt, li te ka gentan kraze. Paske m wè tout relasyon fizik ki gen la dan lemond kounye an la ke youn konn lòt yo, yo toujou mal pase. So m di Bondye mèsi ke m pa konnen ou, nou pa konn youn lòt pèsonèlman. Konsa tou m ka byen konnen w tou paske drama sa son, that bitch is slick.

I feel like I know who the fuck Drama is. I'm sorry. But I know Drama. I've met Drama. I just don't know Drama. That's it. So Dramoumou, chéri. M konnen se pa yon sèl moun ki dèyè paj la, men m konnen paj la gon sèl mèt. M konnen paj la gen plizyè moun dèyè l but li gon sèl mèt. E m konn diferans lè se mèt paj la k ap ekri, m konn diferans lè se admin yo met dèyè paj la. Mwen di w mèsi. Mèsi paske w kanpe. Ou pa fanmi m. Ou pa zanmi m. Mèsi paske w kanpe, ou batay, ou goumen. Ou fè tout sa ou fè yo. Jodi a fè w 3 zan sou nèt la, mwen vle acknowledge ou jodi a. Ok, mwen vle acknowledge ou, mwen vle ba w lanmou an Drama Girls, paske ou merite l. Nou merite lanmou. Nou merite tout bagay. Men kòm nou pèsonn moun pa konn kiyès nou ye, se lanmou an nou ka bay. So n ap ba w lanmou. Nou di w mèsi. Mèsi paske w sipòte nou. Mèsi paske w toujou la. Mèsi paske w pran batay la ou mete l sou do w. W ap mache pwomennen batay la tout kote. Mèsi paske w toujou kenbe Nedòz yo fokis menm lè yo vle gaye, yo nan tout zen, yo nan tout sòs. M ap vin pou nou wi Nedòz yo. Poko santi nou alèz. Baby èske w pataje live la bee? Be ou te wè men li t fèk kòmante li te still anba lòt live la mande dipafèk kote li te ye men li fèk kòmante li te still anba lòt live la nou pap kwè m mande l mande cheri èske ou pat still anba lòt live la wap gade wap mande poukisa views yo ap tonbe èske ou pat still anba men l voye ti tonton kriye ok li te still anba lòt live la bay serye m fini a sa m di a m fini ok m fini m pa gen anyen map di sou sa ankò dipafèk te still anba premye live yo te ripote yo desann nan ok nap salye 3900 moun ki super branche ansanm avèk nou. Oh Dipèfèk di je suis drama So drama nou di w mèsi Mèsi menm lè nan fot mwen yo nan erè m yo w kanpe Mèsi menm lè nan tout sa m fè ki bon kit li te mal ou chache yon fason w netwaye l ou bwose l. Mèsi pou tout lajan Nou wè batay drama ap fè nou pa konn lajan drama depanse Nou pa konnen Se wè fanm sa yo k dèyè drama se doktè nurse se gran se son de gran fanm ok Mèsi paske lajan nou depanse m sonje lè m pral chili drama achte tikè pou 2000 konbyen dola. M sonje fanatik ki gen pwoblèm, blodedinetèz k ap kriye ki gen pwoblèm. Joama ap voye lajan ba yo. Ilandmore baby, hey my love. Joama mèsi, nou renmen w. Nou di w mèsi, nou di w mèsi paske w antre nan batay sa a. Nou di w mèsi paske w pran kout manchèt yo pou mwen. Nou di w mèsi paske w fè moun pè vin atake moun ki rele blondedy jounen jodi a. Moun yo vin pè paske yo konnen w ap met tout bounda yo deyò. Nou di w mèsi paske w kanpe nan batay sa a. M pa te ka fè batay sa a pou kò m. Tout kote nan mond lan, Bondye se yon ti fistibal li te bay David. Ok? Yon ti fistibal li te ba li. Enben mwen menm ou se fistibal pa m. Nou di w mèsi. Nou di w bòn fèt cheri. Nou swete ke kèlkeswa kote ou ye a nan moman sa a la Djouamoumou w ap fete, w ap selebre. Ou merite selebre, ou merite lanmou, ou merite tout sak pozitif yo. M swete Bondye beni nou chak ki dèyè paj sa. Bondye pwoteje nou, Bondye pran kout manchèt pou nou, jan ap pran kout manchèt pou mwen an. M swete rèv nou reyalize. E m toujou di l, m swete yon jou, m konn kiyès nou ye. Lè tout bagay fini, lè m pa nan bagay sa yo ankò, pou nou santi nou alèz, pou nou di Blondie men drama. Pou m ban nou akolad, pou pitit m a pitit nou zanmi, pou pitit m a pitit nou bwè sou menm tab, pou pitit m a pitit nou rete zanmi, pou yo grandi, pou yo konnen manman m t ap goumen pou manman l. O, moun sa yo, nou konnen yo lontan, pou pitit nou gon yon relasyon ansanm. M swete lè m lave men m, Pou nou, pou nou banm chans pou m byen avè w. Mèt Drama, pou banm yon chans pou m zanmi w. Pou banm yon chans pou m rele w. Drama ou moun m nan towon nan la wi. M pa konn kote w ye. Yo di w Ayiti, yo di w New York, yo di w Florida. M pa konnen. Kèlkeswa towon kote w ye a pou m la. Pou m ka rele w. Pou m di w Drama ou moun m nan towon. Pase m pa kwè m ap janm ka rele w lòt jan. Ha! Ha! Ha! Ha! Drama ou moun an tou kole nan bouda w. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

Oh! Wi yo te konn met foto pitit mwen wi boubou. E drama k kanpe sa lè drama komanse frape pitit yo tou. Eyy! Yo rele lapolis! Yo menm fè kèt. Lè yo komanse atake pitit yo, yo tonbe fè kèt sou nèt la. Kounye a ou wè yo pa atake timoun ankò paske kounye a. Yo menm fè kèt wi lè drama mou komanse. Fòm fon monte sou stage without wig hein bon ti moun cheve a lèd la anpil wi yon ti jel m pase ladan yo m pa janm depi l jou m te koupe yo a m pako janm koupe yo ankò m pa al fè tyas m pa fè anyen nou twouve m bèl avèl m pa twouve sa ok. Ou konprann so, yo menm fè kèt, yo rele anmwey! Sekou! Yap mache nan tout radyo, tout televizyon pou pote yo sekou. Djaboubou kanpe rèd. Kèt mesye, si Djaba ton nèg, fanm tap renmen anpil. Li wè li pa janm mòl non. Rèd. Lè ou panse Djaba pral rèd, a a a! Djaba dekostike tout fanmi ou. Gade ou, gade ou, e achiv ap tonbe. I'm like, ki moun ki dèyè paj sa a? Fuck! I wanna know! Who the fuck is that? Like tell me who the fuck is that? Kounye a Divine nan bagay la. Di men map mandem ki eski djwaba ap di gado kaka. Sa mesye sa ap mandem la. Didi cheri ki Kiyès ki drama a menm? M di o men mesye sa konn pran krak ki pwoblèm ou? Sa Ki kesyon mesye sa ap poze m la? Non m ta renmen konnen M ta renmen konn kiyès Ou pa ou pa janm M di gadon koze Bon mouche kote m Bon m pa konn drama pou kont kòp pa m w ap mande m Ou fèk vin nan yon bagay Mwen k la depi dèzane m pa konnen Mesye a fèk vini Cheri kiyès ki drama a? Koman m fè konnen? Maniga? Ben, I don't know, ben, like, what the hell, ben, gen kesyon pa poze sa yo, kesyon misterye, ou sa lè mande m kiyès ki Jezi a? Koman m fè konnen? M pa konnen. I don't know, maniga! I don't know! My nigga, I don't know! M pa konnen, Kizi Rose, m pa wè w lontan, baby. Hey, my love. Elle Especial di, dat y ap rele Drama nan kot. Chak semenn Drama nan kot. Bon, gen de lè m konn pè m rele telefòn Drama, m di, mezanmi, e m pa konnen ak ki yès m ap pale a, men m tande y ap rele nou nan kot, si nou ta bezwen avoka, fè m konnen. Moun nan ki nan telefòn nan avèm nan moun nan di Queen nan tèt tèt frèt bon e kounya pral frape yo fò yo relem nan kot fò yo jwenn Queen nan tèt frèt tèt frèt pa ba tèt ou problèm pa ba tèt ou problèm m renmen yo m renmen yo m di merci jodi an son live live la manke chèz Marie Michelle Rodley di live la manke chè konbyen chè nou gen la Marie Michelle nou gen 4600 moun kap gade konbyen chè nou gen la yo bloke nou a 4700 moun. Yo bloke paj like nou an, paj fanatik yo, m pa ka al live sou li. M sot monte live talè a yo desann ni. M byen sezi m wè Facebook kite m monte. So, Marie Michelle di live la manke share. So, ann pataje. Konbyen, konbyen share nou gen la? Nou a 4700 moun. Live la manke share vreman. Oh! Mezanmi Non fò nou fè 5000 moun la a ou konprann yon ti live pou Djwamoumou pou l pa ka fè 5000 moun nan nan fò nou fè 5000 moun Ok kounya m pral m bezwen pou nou di m egzakteman ki pi gwo aksyon ki fè w ri plis ekri anba live la an ale vit anvan pwomosyon an kòmanse Ki pi gwo aksyon Joama fè sou nèt la ki grenn nan bouda pou ou? Ki fè w ri plis? Ki fè w te di woy? Oubyen ki te fè w di woy yo genlè ap kont Blonde? Eske y ap vin kont Blondedy? Twa bagay. Ki pi gwo aksyon ki fè w di, mezanmi paj sa gen grenn nan bouda l. Woy! Ah! Ki pi gwo aksyon ki te fè w di ke. Paj sa ap fèmen kanmenm. Woy, y ap vin, y ap vin, y ap vin, y ap rele Jama nan kot. Ou konprann? Y ap rele Jama nan kot. Ki pi gwo aksyon ki te fè w panse ke paj la ap ban m do? A, Jama genlè pa la ankò. Ban m twa aksyon sa yo. Epi mwen menm m ap ban nou twa aksyon pa m. 2700 chè li twò piti. Pataje, pataje! Ou menm pou kont ou chè 10 fwa e 20 fwa pou chè baby. Ki pi gwo aksyon? 2800 chè, Catalia Merizier, yes. Ki pi gwo aksyon ki te fè nou di? Mezanmi, gad yon paj ki, oh! Ou moute sou Facebook pandan ou ouvè paj la konsa ou fè, Fuck, shit, oh! Ah! Pff! Woy!

Drama te atake Ralph? Manti Nadine Rene ki bò? Bon Ralph son drama pou kont kò pa li. Epa vre. Kotel te mete Shell nan sèkèl. Sa te fòkè. M di wè la yap manjel, yap fout manjel. Moun sa k dèyè paj la yap manjel. Ok yap fout manjel. M te di sa. Bon. Sa e te lè m te di lèl mete moun yo nan sèkèy wi. Chante antèman. Wi drama gen yon mòd li pran moun yo l fout yo nan sèkèy epi l epi ou tande moun ap kriye woy! Woy! Woy! Kòman premye fwa m wè bagay sa m fon sèl sezisman. M fè o! Apa s on pè mwen k ap chante? Sèkèy la wi. Drama bay blonde do jamè. Mwen panse drama tap kitew paske lew te di happy birthday ya. Eeh nan m pat panse l tap kitem lè sa. M pat panse l tap kitem lè sa but drama te fache. Yeah drama te fache. Mugshot yo funny. Mugshot yo funny! M sonje lè bagay, lè bagay e, e, e, dam nan te vin joure ou di m ma ta, m, m, mal, mal pa sanba, mal pa la fanmi l, lè sa m te, yon ti dam m te konn pale avè l depi byen lontan, m pot ko menm nan moun sou, moun sou Facebook sa yo pot ko menm vini menm, m te konn pale avèk ti dam nan. Epi, m toujou kontinye pale a ti dam nan, nou konn pale de sè Djuri, bagay sa yo. Lè sa bagay sa te funny. Ye gon moun ki di yes li te Depi wap bay manti drama gossip girl ap vin avili oh oh m pa ka di bon pa konnen zè sa ki di nou te atake Ralph la bon Ralph nan drama e sa m konnen m konn Ralph se drama drama se Ralph. Antouka, fòk nou te fè ti live sa pou nou te di Drama bòn fèt, pou nou te di Drama ke nou renmen l, pou nou te di Drama mèsi, pou nou te di Drama l ap fè yon bon travay. Kenbe la, kenbe fèm, pa moli, kenbe la, pa lage. Kontinye avèk travay la paske nou bezwen ou. Nou pa ka fè travay la pou kont nou. Nou bezwen Dradra. Dramoumoun nou. Nou pa ka fè travay la pou kont nou, travay la twòp nan men nou. So, kontinye avèk travay la Drama, kenbe nou la, kenbe travay wap fè a, nou apresye ou, menm lè nou pa di ou li chak jou, men nou apresye ou, nou renmen ou, Netezou renmen ou, mwen renmen ou anpil. Depi Drama gen pwoblèm, Netezou plen anpil. Depi Netezou gen pwoblèm, Drama plen anpil. So, mwen renmen lè nou an bon konsiderasyon, bon lanmou ansanm, Drama e Netezou. Kounye a m pral pale ak Netezou.

Ok Se li ki kreye non an Son demwazèl ki vrèman popilè sou Facebook Nou ka konn wèl nou konnen l E toujou ap sakaje le mond Sakaje Facebook la So se li ki te kreye l So Blondedine Tèz la ki sa l vle di Paske anpil nan nou di nou se netèz nou pa konnen M pa konn si nou konn gade Terminator. Nou konn gade Terminator? Tèminatò? Jan nou te konn rele l an Ayiti a, Tèminatò avèk Anòl, kòmando, kòm nou pa gen anpil ki pa konn non Anòl la. Anòl Schwarzenegger, kòmando. Nou te konn gad kòmando? Nou te konn gad Commando? Ebyen se sa ke li vle di. Yes, nou gen 12 ans. Ok, se sa ke li vle di. Ou pa t wè Terminator a menm lè y ap tire l, l ap mache, l ap pran bal, li pa janm fonn. Ou konprann? Li pa janm ka mouri. Depi l fin tonbe. Nou sonje Terminator?

Komando ap pede tire ou konprann komando ap tire gen de lè nou konn wèl fonn nèt li tounen dlo apre sa li refòme ankò li kontre e metal la kontrel kontrel kontrel refòme ankò se sak rele blondedinators se la non an sòti terminator blondedinators sa vle di nou paka etenn nou paka fonn Pa gen moun ki ka etenn nou. Pa gen moun ki ka fonn nou. Pa gen bal, pa gen manchèt, pa gen kouto, pa gen zouti ki ka met do nou atè. Lè w wè nou fonn, lè w wè nou tonbe nan asid la, n sonje lè Tèminedè a te tonbe nan asid la l te fonn lan, ou pa wè yo vin fè part two? Tèminedè tounen pou pi rèd. Nou pa wè fè part two? Jiska prezan yap fè tèmine 2 toujou paske tèmine 2 pa janm ka mouri. Se nou menm sa. Non an son on non ki fò. Son non ki pwisan. Ou ka detwi yon nasyon. Ou pa ka detwi yon tèmine 2. Ki sa kon nasyon? Son pil moun. On nasyon. Nasyon ayisyen an. Ou ka lagon bonm la boum. Nan e pot nasyon ou etèn ni. Men Terminator. Ou ka lagon bonm. Kote ki gon blon de dinedez. Lap fon, lap rebati. Se sak blon de dinedez lan.

Se li k fòs la. Mwen se Blondedy Neteuse. Mwen se fòs la. Ou pa ka fonn mwen, ou pa ka ban m bal, ou pa ka ban m kouto, ou pa ka ban m manchèt, ou pa ka ban m anyen. M pa bezwen di w pou ti pale anpil. On terminator's ka fon ou ka lage l nan asid ou pa wè lè Arnold kòman fim nan te fini ou pa wè Arnold lage l nan asid la li fon epi Arnold desann nan asid la tou pandan lap desann li fè ti pitit la tchèk konsa apresa ou pa wè yo fè part 2 ou pa wè yo fè terminator's nimewo 2 ou pa wè yo refè terminator's nimewo 2. Paske Terminator a pa ka mouri. Se menm jan avèk Blondedy Neters yo, nou pa ka mouri. Ou pa wè yon moun mèt rive nan syèl la, nou menm nou nan lanfè, li still bezwen vin pran plezi avè nou nan lanfè a? Ou pa wè yon moun mèt rive l jwenn Jezi, l ap bwè diven a zanj, nou menm n ap boule nan lanfè, n ap rele a woy woy, li still, yo still desann nan lanfè a pou yo ka vin di, m an lè a m ap bwè a Jezi. M pral montre w. Banm di nou, banm ban nou kijan nou fò. Moun nan anlè a l ap bwè a Jezi. Yon seri de bèl ti zanj ap pase kote l. Ooh ti mesye zanj yo. Wa fre pa w, wa cute pa w. Ooh l ap bwè a Jezi. Ooh good God. Ooh paradi bel men, bel jaden, bel manje. Nou menm ki netez yo nou nan lanfè wi. Epi moun nan vwe jel li wè nou fè oh gade yo. Ok. Mwen ka nan paradi pou m pa fè de tès yo wè m nan paradi. Non! Non! Mwen menm gade. Y ap fè tout sa k nan pouvwa yo. Y ap peye zanj. Y ap pase anba tè. Y ap fè magouy. Y ap fè fo papye. Pou yo jwenn yon papye. Pou yo ka desann nan lanfè a. Jis pou yo vin fè nou wè ke yo nan lanfè. Map pale nou de pouvwa nou paske m wè nou pa konn pouvwa nou. Kounya la gade lè yo resi ba yo ti green kat la pou yo desann nan lanfè a woy yo kontan wooyy bal chache Marie Michelle Rodely dat Marie Michelle Rodely chache l pou mwen eske l nan lanfè a satan di wi li la chache l pou mwen se li m bezwen wè Sa to di ou su wap kite paradi pou vin nan lanfè a jis pou fè Marie Michelle Rodely wè ke ou nan paradi oh wi son netez li te ye son blodedi netez fol wè fol wè fol wè sa to di pa gen problem sa ap koute w nanm ou non pa gen problem pran nanm mwen men fò Marie Michelle Rodely wè m nan paradi hahahaha mwen men non fò Marie Michelle wè m nan paradi sa to di nanm ou wi nanm ou mwen bezwen pou m voye w al bay Marie Michelle chalè a wi wi wi wi wi ou mèt pran nanm mwen pran nanm mwen ok li satan. Pran nanm nan. Satan di, men, men pas ou antre nan lanfè. Epi la, li desann nan lanfè. Satan met yon ti mache eskalye. Ou konprann? Lap desann ti mache eskalye a. Marie Michelle Woodley! Yo pa di w, se nan paradi m ye mwen menm. Bò kote m nan se paradi. Epi pandan lap di sa konsa Marie Michelle menm ap kriye ooh Marie Michelle podyab si Blondedine entès mwen ap boule nan lanfè epi menm kote a dife a vole sou li Kounye a l fè ah Satan sa kap pase konsa apa map boule woy voyem bat Satan fè oh m te mande w nanm ou te di m ou bezwen al fè Marie Michelle wè

Men pou vwa nou. Neters, men pou vwa nou. Men pou vwa nou. Moun nan mèt te rive nan syèl. L ap stil konpare tèt li avè nou. Moun nan mèt te rive nan vye pye Jezi. Nou menm n ap viv sou latè toujou. Moun nan ap stil bezwen konpare tèt li avèk nou. Kèlke swa otè moun nan ta panse, ta vle di ke li ye, l ap toujou desann. A la hauteur ke l vle mete nou ki pa bon an, l ap toujou desann nan hauteur sa pou l vin konpare tèt li avèk nou. Paske san konparezon sa, yo mèt te chita nan syèl la l pa vle di anyen pou yo. Eske nou tande m? Eske nou tande, eske nou konprann? Moun nan mèt te rive nan syèl. L ap desann nan nivo l mete nou an. Li di ki pa bon, ki kokorat la, ki pa kanpe sou anyen an. Lap desann tèt li ladann nan menm nivo a avèk nou jis pou l kapab fè nou wè. Paske san validasyon nou. San konpetisyon an avèk nou. Yo mèt te rive nenpòt kote a. Yo toujou bezwen nou. Se sak fè! Eske nap tande? Yo pa ka rive ankenn kote san yo pa mande yo kiyès ki blondedinitez la. Paske yo pa ka kite l ale. Yo pa rann yo kont. Se pa nou ki bezwen antre ankenn kote pèsòn moun ye. Se nenpòt kote yo rantre a, yo trennen nou dèyè yo kounye a la fòk moun yo mande kote y ale a, kiyès moun moun sa yo ye. Si w rantre lakay yon moun, ou rantre avèk yon krèy timoun dèyè do ou. Yo youn pa pitit ou, men w ap trennen yo dèyè do paske w pa konn kòman pou w lage men yo. Ap gon moun ki mande pou ki moun pil timoun sa yo? That's where we came in That's when we walk in That's when we do it That's how it's done This is our power Se fòs sa nou gen lakay nou E si nou pat konn sa m vle nou konn sa M toujou di nou sa depi se pa mwen k di l pa believe la dan So m vle pou n ramase tout fòs nou tout kouraj nou Focus Fokis tout kouraj nou, fokis tout fòs nou, tout enèji nou nan sa ki pozitiv, nan sa ki gen rapò avèk nou, nan sa ki gen rapò pou wè ak nou menm. Paske se nou k fòs la. Ke l gran, ke l piti, tout moun nèt. Fon semèn pa pale de nou vle di lamò. Fon semèn pa atake nou vle di lamò. Fon semèn pa fè anyen ki gen rapò avèk nou vle di lamò. Paske biznis pap mache, views pap monte, moun pap gade, pèsonn pap pale de yo. Aussi simple que le bonjour. Hi! Ok, with that being said, nou chante happy birthday pou Drama. Nou wish Drama happy birthday. Te bezwen pale a Naters mwen yo, fanatik yo, Blondedy Naters yo, nou fèl. So kounye a nou back to promotion. Pa bliye m gon spesyal 2000 dola. M fè spesyal sa pou ti machann yo. M fè spesyal sa pou ti moun lekòl yo. M fè spesyal sa pou granmoun, gason, fanm. Kèlke swa jan l ta ye m fè spesyal sa pou ou. Paske mwen di nou deja, depanse lajan nan bagay ki pa pitil nou anyen. Li pap itil nou anyen. Pa depanse lajan nan sa k pap rapòte nou. Ou menm ki gon kòb, tan w al depanse l nan yon nouvo iPhone, nan yon nouvo telefòn jis pou fè moun wè w gon telefòn chè nan men w, envesti l. Envesti l 2, 3, 4 fwa epi apre sa w achte telefòn nan. Telefòn nan pa pral ankenn kote, li la. Biznis opòtinite pa rete. Biznis opòtinite pa dire. Biznis opòtinite ou pa jwenn sa souvan. Biznis opòtinite se pa tout moun ki bay sa. Mwen m pa la pou m aprann nou pou n achte telefòn, pou n achte rad chè, pou n achte sandal chè, pou n achte valiz chè, pou n achte sesi chè, pou n ap achte tout lasent jounen, fè foto, shoot, fè tenten, fè kaka, fè radòt. Paske mwen menm, mwen vle pou m nan yon sosyete kote lè yo di nou menm, men ki jan nou ye, pou n reponn se antreprenè nou ye. Nou reponn se bouzen nou ye twòp. Se yon degradasyon li ye pou la fam ayisyèn. Lè nou nan pwogram pou yap fè nou di se bouzen nou ye. Nou pa bouzen. Nou se manman. Nou se madanm. Nou se sè. Nou se antreprenè. Nou travay. Nou redi. Nou se nès. Nou se pwofesè. Nou se tout lòt bagay sa yo. Nou se biznis women. Nou se sa kap mennen an. Nou se èt kap travay di an. Nou se èt ki pouse pitit la. Nou se èt ki pa janm dekouraje a. Nou se èt ki pa janm pran presyon nan men moun nan. Se nou menm sa. Eske yo te ka di yon, nou menm, men, ti mesye n ale, nou menm, men ki jan nou ye, se masisi nou ye. Non, yo t ap voye wòch dèyè yo, yo t ap tire, yo t ap pete tèt yo. Men nou menm fanm, li lè li tan. Mwen m vle se pou m chan, wè mwen menm misyon m se pou m chanje bagay sa a. Lè yo di nou nou menm men ki jan nou ye se bouzen nou ye, se pou n reponn pou di no bitch m pa bouzen. Mph non, nou pa bouzen, m s on nurse enh m s on a a a m s on enjenyè enh m s on business woman enh m s on machann blond light. M vle se sa pou nou reponn. Li lè li tan pou n ap kite gason mete lebo l sou nou, pou n ap kite fanm mete lebo l sou pwòp tèt nou, pou n ap kite gason itilize imaj nou kontr youn lòt. Li lè li tan. Afè nou menm, men ki jan nou ye, se bouzen nou ye enh enh enh enh enh nan pa gen kaka konsa.

I'm a bad ass bitch I'm that bitch that your wife, your mother, your daughter will never be Mwen menm Men kijan mwen ye Se business woman mwen ye Mwen menm Men kijan mwen ye Se milyon m konte Mwen menm Men kijan mwen ye Mwen travay m pa dòmi Mwen menm Men kijan Se moun sa ki mwen ye E se konsa m ta renmen pou chak grenn fanm ayisyèn ye. Pou nou sispann reponn avèk lè yo di nou menm men ki jan nou ye a. E m konnen anpil nan nou p ap santi chapo sa a mezire pou tèt nou. Chapo ki pa gen rapò avèk degrademan, de bouzen, de nou p ap santi chapo sa a byen nan tèt nou paske nou gentan fin abitye. Nou gentan fin abitye. Nou fin abitye avèk se bouzen nou ye, se timoun 2000 mwen ye. Timoun 2000 yo pa bliye sa. Pa bliye fò nou fè biznis. Pa bliye ou pa ka manje timoun 2000 lan. Pa bliye ou pa pre timoun 2000 toutan. Mwen se biznis mwen vin aprann nou. Mwen se biznis mwen vin aprann nou. M vin aprann nou save, m vin aprann nou ekonomize, m vin aprann nou rantre. Se sa k fè m kreye bwat 2 mil dola lan. Ou konn sa m fè? Mwen depanse lajan an, mwen fè envestisman pou m ka pataje l avèk nou. Mwen fè envestisman, mwen depanse lajan an pou m kapab pataje l ansanm avèk nou. Mwen fè envestisman, pou m ka gen pwodui an pou m kapab pataje l ansanm avèk nou. Timoun 2000 yo, medam k ap rele tèt nou nou menm se bouzen nou ye a li lè li tan pou nou di se antreprenè nou ye, se fam dafè nou ye, se machann blòdlayt nou ye. Nou pa ka fanm pou tout lasent jounen pou n ap di nou menm men ki jan nou ye se bouzen nou ye. Bagay sa pase! Non, nou pa nan nivo sa ankò. Nan rele tèt nou bouzen si nou vle. Tankou mwen menm m ka di tèt mwen yes, m son bèl grenn bouzen, yon smart bouzen, yon bouzen santi bon, yon bouzen eklere, yon bouzen depi l wè lajan, l ap vole fetay kay la pou l fè lajan rantre lakay li. Se jan de bouzen sa yo m ye. M pa bouzen ti sourit, m pa bouzen rabòday, m pa bouzen. Non, I'm not that type of bouzen. Nan. Fòk nou aprann mete lòt chapo ki pa gen rapò avèk denigreman. Aprann fè envestisman. Pa kite lajan ap dòmi labank. Mwen di nou sa. Lajan mwen fè lajan se pa sèlman nan vann krèm. Mwen fè lajan nan envestisman. Mwen fè lajan nan envesti. M achte, m revann. Lè m envesti, si m envesti 500 mil dola nan blond light, epi m jwenn Avantaj 500 mil dola. Sa fè on milyon dola. Kounye a nan milyon dola a, nan 500 dola benefis yo ban mwen an, ou konn sa m fè? M pran 250 ladann. M fè timoun 2 mil yo kado, m fè bwat 2 mil dola pou yo. Ok? M fè yo kado 2 mil dola pou yo. Ou achte on bwat pou 2 mil dola, m ba w lòt bwat pou 2 mil dola. Ok sa fè w 4 mil dola lè w fin vann ni w tounen w pran yon lòt bwat pou 2 mil dola ankò sa gentan fè w 8 mil dola timoun 2 mil yo medam se bouzen nou ye yo ok ok ann met lòt chapo ann foure lòt chapo nan tèt nou ann sispann kite fanm gason ap mete chapo sou tèt nou paske fanm tout sa yon gason fè nan 2 minit 3 minit nou menm fò n travay 2 jou 3 jou pou li. Paske sosyete a fè tout bagay pli difisil pou nou. Yon gason ka kite yon fanm li pou yon lòt fanm. Jènjan kèt, bon bagay. Yon fanm kite yon gason l pou yon lòt gason, bouzen. Tounen al jwenn nèg ou. Kot mari w? Kot mennaj ou? Kot fiyanse w? Tank fi sa bouzen. M pa ka wè l. Ou fè nèg la wont. Fuck you. Fuck you. Ooh fuck you. Fuck you. Yeah. Konsa m chante pou yo wi. E konsa m chante pou yo. Paske tout gason an kite yon fanm li pran lòt fanm. Tan misye jèn jan. Pandan l pran lòt fanm nan. Li gen 10 lòt fanm ki vle l. Li gen 10 lòt fanm l ap kouche avèk yo wi. Pandan l pran fanm ofisyèl lan. Li gen 10 lòt fanm ke l ap kouche avèk yo. Ou menm ou kite yon nèg. Ou pran yon lòt nèg. Sèl ou genyen wi. Ou se pi.